Se pa fòt mwen guys sa fè mwen pa lage video pou lòt semèn sa yo ki sot pase an, se pa fòt mwen, mwen mande nou eskiz pou sa paske mwen vle lage video chak jou mwen te di nou sa, mwen ap lage video chak jou, semèn pase yo mwen te vreman bizi mwen pa fè video. So, jodi an gen anpil moun ki ap poze m kesyon, eske map gen pitit, eske map fè pitit, kiyès kap fè pitit la pou mwen, kòman map fè fèl. Ou konnen ayisyen. Yo fè kòmsi yo pa konn anyen. E vre wi. Ayisyen sa yo fè kòmsi yo pa konn anyen. Like yo just ap viv yo pa konn anyen k ap pase you know. Ok so, mwen ka fè pitit mwen. Menaj mwen ka fè pitit lan pou mwen. M ka adopte yon timoun whatever sa l ye you know. Si ke m avèk yon fi, fi a pa ka fè pitit whatever fi l ta ye a, li pa ka fè pitit. M ap fè pitit lan.

You know, si sa ta rive pou m pote pitit mwen, m ap fè l. M konnen m kapon anpil, m pa ba nou manti. Mwen kapon anpil, guys. So, serye, m kapon vre. M pa sitire anyen fè m mal. Wè yon bagay sot tonbe sou menm la, e nan kè m pou m ta ye la. Y ap ou di konsa, oh, se yon gason. An an, m pa di l avèk bagay k ap fè m mal, you know. E rezon sa ki fè ke m pa renmen gason, you know. So, yè moun nan, yo toujou ap poze kesyon, oh, kòman ou fè fè pitit la? Koman wap fe fel. Bon epi yon gason ou avel. Koman wap fe fe pitit lan. Koman. Ou nan 2020. You know. Ou nan 2020. Sa vle di. Teknoloji a pi avanse toujou. Nou pa nan 2000 like. Jean Claude Duvalier. Ni. Ni Toussaint Louverture. So nou pa nan tan sa ankò. Nou nan 2000. Twin T So nou nan 2000 Donald Trump Ok So Yeah nou ka fè pitit lan Nou ka fè pitit lan nan lopital Nan lopital Nou achte yon jèm And then nou mete l pou mennaj mwen And then nou fè pitit lan De menm pou mwen menm m ka ale lopital m fè sa tou You know M pa gen pwoblèm avèk pote yon pitit mwen menm M pa gen pwoblèm avèk sa Sa mwen pa gen pwoblèm avè l M toujou di sa But M pa gen pwoblèm avè l vre, se gen. But si mennaj mwen ka pote l, m ap fè l pote l. Alèz. Alèz, m ap fè mennaj mwen pote m. Paske si ke m avèk yon fi gèl fi, m avèk yon gèl fi, li k pou fè pitit la pou mwen. You know? Li k pou fè pitit la pou mwen. Nap pote pitit la nòmal man li pral lopimal lopital avèl m achte jèm nan jèm yo pa vann chè nou pa panse nou pa gen anpil moun ki panse tou jèm yo vann chè yo pa vann chè ok m ta poko vle fè pitit mwen kounya m ta poko vle gen pitit mwen kounya map jus you know map jus prepare pou pitit mwen apre sa m fèl but li pa on bagay ki easy pou paka fè pitit. E pa pou di konsa ke lè w avèk yon gason, ou ka fè pitit. Non. Ou ka fè pitit nenpòt jan ou vle a. Even though ou pa avèk yon gason, moun nan pa yon gason, fi a ka ansent. Tankou pou Ayisyen yo menm, yo toujou panse ke se lè moun nan avèk yon gason, li ka ansent. No. Fi a ka fè pitit tou. Even though 2 fi, yo, lòt la ka fè pitit. E pa tankou ke mwen k pral fè l fè pitit la non. M ap mennen l al lopital, and then lè m achte l, and then li fè pitit lan. But Ayisyen yo toujou pase, oh, kòman pou l fè fè pitit lan? Bon e 2 fi, bon e dis. Lespri nou still kwense toujou nou menm Ayisyen sa yo. E vre, se on sèl bagay lespri Ayisyen pa kwense. Pale w mal, kritike w. Bon apre sa lespri w kwense anpil. You know? Lespri nou kwense anpil vre wi. But pou pale w moun mal, kritike moun nan, touye moun nan, lespri yo pa fèmen pou sa. Men depi e pou yon bagay enpòtan, lespri yo fèmen. You know, tankou bagay sa a. Yo toujou, yo toujou ap poze m kesyon sa a. Nou sou, ni sou TikTok, Instagram, tout kote. Oh, kouman w fè fè pitit? Kouman w fè pote pitit la? Kiyès k ap pote l? Ou wè mwen m avèk yon girly fi, si m te vle pot, si m te vle fè l, m ta ka rema de, yon lòt staff. Mwen m avèk yon girly fi ki pou pote pitit mwen pou mwen, that's it. Men ki pwoblèm sa ki nan sa non. So se sa mwen te pote pou nou. Pa bliye depi yon lit vini sou channel Guy an peze subscribe lan. Pa bliye peze ti cloche lan tou pou toujou ka jwenn lè mwen lage yon video. Whatever video mwen ta lage an prank, whatever vlog li ye an pou ka wèl. Se pa moun kap share li ni nou pral wè Guy tou non. Voye zanmi w, voye fanmi. Nou preske rive sou 5k. Pa bliye giveaway la. Nou preske rive. So Depi nou rive nan valè ke mwen mande nou an, giveaway lan pral fèt, ok? Bye!